Nou kontan rankontre avèk ou sou platfòm yo pou nou kontinye avèk seri detid ke nou te kòmanse anba gwo tèm sa, La chronologie des événements de la fin des temps. Nan dènyè videyo nou te fè sòti, nou te pale konsènan katriyèm animal la, nou te wè se te yon animal indescriptible, yo pa t ban nou fòm ni menm jan nou te gen fòm lòt animo yo. Men yo te di nou se yon animal epouvantab, ekstraòdinèman fò. E yonn nan bagay ki te make lespri nou, yo te di nou animal sa te genyen di kòn sou tèt li, e nan mitan di kòn yo, te gen yon ti kòn ki te pouse, ti kòn sa te aba twa nan kòn yo. Nou te idantifye ti kòn sa kòm Lantikris. Le dirijan mondyal ki va genyen pou l genyen kontwòl mond lan. Kounye a nou tande genyen anpil tèm nan mond lan k ap itilize ki sanse pa tabou pou moun kounye a. Nou tande pale de mondyalizasyon, globalizasyon, sitwayen mondyal, bank mondyal, òganizasyon mondyal de la sante. Anpil moun konprann ke se an avantaj yo sa pral ye, yo kontan paske Baryè relijyon pral tonbe, son sèl relijyon ki pral genyen. Baryè ekonomik pral tonbe, son sèl monè ki pral genyen. Baryè konstitisyonèl pral tonbe, son sèl konstitisyon ki pral genyen. Paske dirijan mondyal sa se li ki pral fè otorite. Li pral egzije adorasyon a sa manyè. Donk se pa paske l pral bon pou nou non. Ebyen, li pral dirije lemonn a sa manyè. Se sa k fè yo di nou li genyen de zye kòm de zye dòm e yn bouch ki pale avèk awogans. Se pa san rezon non chèzami. Ke Bondye bay presizyon sa. Nou sonje lè nou tap pale de èg la, nou te di ke un coeur d'homme, alò se sa ki ekri nan tèks la, un coeur d'homme lui fut donné, lè zèl èg la te detache de lyon an, li te kanpe sou de pye l, yo di un coeur d'homme lui fut donné. Ti ekspresyon sa sèlman gen yon long istwa. dèyè li. Donk ki istwa ki te kache ladan l? Se paske Etazini ki te reprezante de zèl èg yo, donk se la nasyon Aigle, ebyen se sèl nasyon kosmopolit ki egziste nan mond lan. Se li ki resevwa tout kalite nasyon, ebyen tout kalite kilti ou jwenn li andedan nasyon sa. E se presizyon sa Bondye te bay Danyèl lè l te di, Un coeur d'homme lui fut donné. Men pou ki rezon la yo di ti kòn sa a ap genyen des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance? Se pa san rezon non. Nou konnen lòm gen senk sans. Men nan senk sans lan gen twa nan sans yo ki pi enpòtan. Twa nan sans ki pi enpòtan yo, se zye w, se zòrèy ou, epi se bouch ou. Men pou ki rezon yo di nou se zye avèk bouch sèlman ke l pral itilize? Etandone lè yo pale de ti kòn nan se pa yon ti kòn l ap ye, ni se pa yon bèt, men se yon moun. Se yon moun, se yon dirijan, yon dirijan trè pwisan. L ap genyen zòrèy, l ap genyen zye, l ap genyen tout senk sans yo. Men l pa pral itilize zòrèy pou tande doleyans moun, pou tande kri doulè moun. Paske peryòd sa a, Bib la defini l, li di se yon peryòd ki pa t janm egziste depi mond lan te kreye, e lè l fin rive apre l, Pap janm gen yon peryòd ki rèd konsa. Vwala poukwa ti kòn sa ki se anti kris li pa bezwen zòrèy pou tande kri paske yo fè nou konnen nan misyon m li pral egzije adorasyon e tout moun ki pa vle resevwa marc ke li pral egzije a yo pral egzekite l yo pral tòtire li donk se sak fè li pa bezwen zòrèy li genyen zye pou l sèlman kontanple espas l ap dirije yo, pou l gade sa l ap fè, pou l gade moun k ap adore, moun k ap soumèt, epi l genyen bouch pou l pale. Dayè, antank otorite, nou ka remake, lè gen yon gwo chèf k ap pale, epi l gen yon sibaltèn devan l, chèf la ap montre otorite l, pandan sibaltèn nan ap pale, l pa vle tande l, se li k ap pale, se chèf la k ap pale, menm lè w leve men w yo pa ba w lapawòl. Ebyen se sak fè yo di nou lòp gen yon bouch, bouch la se poul pase lòd, poul di men sam bezwen, men sam vle ki pou fèt, epi lèl fin di men sal bezwen, men sal vle ki pou fèt, epi avèk zyel poul obsève tou senpleman, li pap bezwen konnen, ebyen pou tande kri men doleyans moun yo. Se sa k fè yo di nou sa. Konsènan animo sa yo, chè zami, ki se wa yo, genyen de zespresyon, chè zami, ki trè trè enpòtan, ki an rapò avèk wa sa yo, ke yo rele de zanimo, ebyen nou p ap gen tan detaye yo kounye a, n ap genyen. Pou nou rive fò w konnen ki istwa ki kache dèyè ekspresyon sa yo. Pa egzanp, ekspresyon ki di Les autres animaux seront depouillés de leur puissance. Isit y ap pale ke kan Jezikri va retounen antanke Wa dè Wa, li pral depouye dirijan ki egziste yo, li pral retire puisans yo, otorite yo, nan men yo, donk se sa k fè yo pale de sa. N ap genyen pou n ba w detay yo. Gen yon lòt ekspresyon ankò ki di, Et une prolongation de vie fut accordée. Se trè enpòtan, fòk ou konnen ki sa ki kache dèyè istwa sa a. E twazyèm e dènyè ekspresyon ki genyen toujou nan Danyèl 7 la, ki se, un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Yo pa di yo pou granmesi, fòk nou ka konnen pou ki rezon ki fè yo te di l. Chers amis, n ap obsève kounye a genyen yon stati yo mete devan syèj l'ONU ki twouve l Nouyòk, ebyen tout moun pantan, tout moun etone. E yo di ke stati sa,

E vwala yo mete yon stati, yo di nou se li menm ki la pou maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Mwen te di nou deja, regwoupman ki genyen nan mond nan, yo pa la konsa konsa. Pa egzanp l'ONU, nou te pale de otan, nou te pale de G7, nou te pale de kominote ewopeyèn. Yo pa egziste konsa konsa. Yo gen yon misyon e misyon an se pou rive enstale yon dirijan mondyal. E pa pou la premyè fwa n ap tande l, se pa nan bouch mwen. Nou konnen se yon tèm ke tout moun sanse abitye ansanm avèk li deja. Men m te di w ke l'ONU se la sèl strikti ki kapab entwodui dirijan mondyal sa. Andedan loni, gen yon estrikti ki rele Conseil de sécurité pour la paix, ebyen konsèy sa li genyen anviwon 15 nasyon ladan l. Imaj sa ke nou wè la, se lide, sè la volonte, sè la desizyon, sè lentansyon de sè 15 nasyon. Se lentansyon de se 15 nasyon, Konsèy de Sekirite pou Maintenir la Paix dans le Monde, se yon strikti ki soti andedan l'ONU, epi kounye a yo mete imaj la la. Yo rele li la bèt. Labib pale, li di, lè l ap pale, li di, La bête et son image. La bête. E son imaj. Tout dirijan nan mond lan gentan metrize sa a, yo konnen kisa pou yo fè. Dayè, an nou tande kisa prezidan Lafrans lan li deklare konsènan bèt la. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive et qu'il s'agisse du terrorisme, de

Kèlkeswa eleman ki egziste a, li kapab yon pyebwa oubyen yon zwazo, l ap patisipe kanmenm pou pèmèt pwofesi sa rive jwenn akonplisman l. Nou di se 15 nasyon ki fòme Konsèy de Sekirite pou kapab mete lapè dan le mond. Donk, nan Danyèl chapitre 7, kote nou te fè lekti deja, ki pale de 4 animo yo, Nou wè kat animo yo, yo te di nou se kat wa. Kat wa, sa vle di se kat dirijan. Ansuit yo te di, katriyèm animal la te genyen dis kòn. Di kòn nan, yo di nou se di wa. Dis plis kat, Sa donn, 14, E yo di nou, Nan mitan dis kòn nan, te gen yon ti kòn ki te soti, ebyen ti kòn sa a, se yon wa ke l ap ye, yon wa k ap pi puisan ke tout lòt wa k te egziste yo. Sa vin fè 15. Donk, nou wè imaj sa a ke yo mete la, jan nou t ap di w lan, Bib la di, La bèt e son imaj, si yo mete imaj la la, sa vle di le dirijan ilè la, ilè la. Stati sa a deja bay prèv ke nasyon yo gentan rive byen lwen nan demach ke yo dwe fè ki pou arive avèk akonplisman pwofesi yo. Donk, nou te di w, se son lè pwofesi ki nou diz, Quelle l'heure il est dans le royaume de Dieu? Nou te di w egalman pou konpwandr la bib fok ou konpwann kijan yon wayom fonksyone paske la yap pale w de dirijan ki pral pwan de desizyon e le yon wa pwan yon desizyon la desizyon du wa est irrevocable donk chers amis fas a tout sa ke nou tande tout sa ke nou we kisa mwen menm avek ou ta dwe fe konnya? Èske se moman pou nou yonn ap goumen a lòt, yonn ap tire flèch sou lòt? Non. Se moman pou nou prepare nou paske Seyè nou an, Sovè nou an ki se Jezikri, li pa lontan retounen. Annou prepare nou, konsa lè l va vini, pou n kapab moun ki prè pou rankontre avèk li. Maranata!